Jiska prezan m wè nwa nan sa wap di a. Yo rele li dyòl bòkyè. Ooh m konn tande sa wi men se kisa li ye egzakteman? Se yon maladi ke ou genyen nan kwen bouch ou. Se yon mikwòb ki pou koz li. Nou ta kapab di lè ou gen maladi sa li fè kwout nan kwen bouch lan e lè konsa li gen chans pou li senyen. E kisa ki fè moun nan gen mikwòb sa? Daprè lasyans, gen kote yo kapab di li yo kapab pa rapò avèk kèk konpòteman ki kapab genyen. Men gen lòt gen lòt gen lòt gen lòt dekouvèt tou ki di se paske moun nan li kapab granmoun akoz ke bouch lan li pa gen sifizaman fòs pou li kapab rete fèmen ki fè bave anvayi plis yon kwen bouch lan ki fè moun nan gen sa yo rele bòkyè a. Men gen kèk konpòteman tou lè yon moun adopte l Li kapab bay moun nan sa yo rele dyòl bòkyè a. Nou kapab di, yon moun k ap manje bonbon anpil, yon moun k ap pran bagay ki sikre anpil, e n kapab di tou, yon moun ki gen bouch li ki sèch, yon moun ki gen fo dan. Humm, nou te di sa vrèman wi. E n ta kapab di tou, yon moun k ap niche po bouch li, e kèk operasyon lè yo fè nan bouch, e n kapab di, Lè w neglije swen bouch lan, li kapab ba ou sa tou. Kidonk, la a nou kapab konprann, lè yon moun gen maladi sa a, se pa o aza ke w genyen. Men sa ka rive tou pou yon rezon pou yon lòt, malgre ou pa gen youn nan sa yo, oubyen ou pa kandida youn nan sa yo, ou genyen li parèyman. Hum-hum. Se sa k fè li enpòtan pou w kapab konnen ki sa, kòman pou w jere sa. Kèk senptòm lè yon moun genyen maladi sa a ou kapab, ou kapab, ou kapab idantifye. Yo souvan di lè moun nan genyen maladi bò kè a, li si tou moun nan genyen bò bouch li ki fann. E lè bouch bò bouch moun nan fann tou, sa ka fè li senyen. E lè li senyen souvan fwa, moun nan kapab gen difikilte menm pou li vale. M pa ta vle m pa ta bezwen di w si pou moun sa ta pran chans pou li baye. Paske depi moun nan baye, li kapab nan gwo pwoblèm. E se sa k fè tou li enpòtan lè moun sa ap manje. Li enpòtan pou li pa manje bagay ki gen anpil epis, e nou ta kapab di tou, fòk moun sa negosye ak manje a pou l pa monte sou zo grann sou zo grann li sinon humm pèlèch la pap ba w chans non frè pèlèch la lè w genyen l li kapab ale pou kont li petèt sa pran 2 semèn men 14 jou pou l ale pou kont li men l kapab tounen wi ha sa vle di si w te genyen l deja mon frè ma sè ou kapab genyen l ankò donk kidonk li enpòtan pou w kapab konnen kòman pou w jere sa. Pou jere sa, gen tretman ki natirèl. Se vre moun nan kapab di w li pase pomad sou li. Se vre moun nan kapab di w oo li konn fè dè tretman ke yo pase tout sa w konnen ou kapab pase sou li. Men n toujou di l, lè w gon pwoblèm sante, li toujou bon pou w al wè yon pwofesyonèl sante ki kapab preskri w tretman ki apwopriye pou pwoblèm ke w genyen an. E, sa ki enpòtan tou, li enpòtan pou w kapab idantifye sa ki fòs a. E tankou m te di, sa w ap manje ki twò sikre a, si konpòteman w genyen yo, yo kapab fè ou genyen maladi sa. Se sa k fè, pou tretman an kapab efikas, ou dwe idantifye koz yo e menm jan tou, ou dwe ale wè yon pwofesyonèl sante ki kapab ede w jere sa. Kidonk, konsèy nou pou ou. Men, mizapa de sa w ap mete sou malad souple a ki nan kwen bouch ou a, men ou bezwen wè yon pwofesyonèl sante ki kapab ede w jere sa. Epitou, pa neglije ijyèn ou, swen bouch ou. Pa bliye m te di alitoz la, hum, li kapab fè sa tou wi. Sa vle di ou gen enterè non sèlman pou w tande sa n te di nan ribrik pase a e pou w kapab jere sa. Kidonk, se sa n te gen pou n. Nou te gen pou n pote pou ou aprè midi an, te gen pou n pote pou ou jodi an, e nou di w mèsi paske w t ap koute nou. Tankou n toujou di l, si w gen kesyon, pa ezite, poze nou. Mèsi bokou.